Bon vwala nou retounen nap envite ou pataje live la nan divè rezo nou ta renmen klas sa parvenir a zòrèy tout moun tout moun esak fè nou pa sèlman a partir de jodia nou pa sèlman sou youtube nou pa sèlman sou facebook nou sou instagram nou tou patou e ou menm tou nap envite ou pataje klas la sou tout media yo paske anpil fwa Nou panse soudevlòpman an Ayiti se yon fatalite oubyen se yon bagay ki rive pa chans non. Gen de moun ki panse soudevlòpman an Ayiti menm jan gen de moun ki panse devlòpman pou lòt peyi. N ap resevwa envite nou Franck Ciné ki ki avèk nou. Mesye Franck Ciné, mèsi paske w avèk nou. Bòn ane 2022!
Doc bonne année m remèsye w anpil ke ou te envite m ou te chwazi m pou aswè a travay wap fè a ekstraòdinè e m sèten ke pèp ayisyen ap benefisye de li tout moun kap tande w aswè a ap aprann yon bagay malgre ke ou fè tout prezantasyon an deja.
Lè wa pral bay eksperyans fòm te prepare vre pa vre eeh.
Alò ap minuit ye e tout moun pran soup yo deja ann avanse.
An nou avanse Francine ou se ayisyen natif natal ou kite ayiti aprè ke ou fin fè etid segondè oubyen èske ou te gentan fè dè etid pòs segondè an ayiti?
segondè a. Ok, ou pati apre ke ou fin fè etid segondè ou. Kisa ki pwal motive ou a tounen Ayiti? Paske lè m gade CV ou, ou s on cadre, ou s on haut cadre ki t ap travay pou konpagni ki fè dans les finances, dans transfert lajan, m pa vle fè piblisite pou yo, men kisa k te motive ou retounen an Ayiti O pwen ke pou al fonde biznis an Ayiti e pita pou al fonde bank an 97. Kisa k te motive w tounen an Ayiti? Bon, depi m jenn gason, m toujou kwè nan peyi m. M toujou kwè ke m destine pou fè yon bagay ki kab ede peyi a chanje, ki kab ede moun yo pou yon vi meyè. Lè m kite Ayiti, m te fèk sanse sot nan seminè, paske m te gen yon afè pè ki t ap kale m tou. Men, ofèt, m ale Ozetazini, m al etidye. Bon, de etidye, il fo ke m chwazi yon pwofesyon ki kab ede m fè yon bagay paske kòm mwen di w depi m piti m ap reve fè yon bagay. M fè skoutis, m fè yon pakèt bagay an Ayiti. Petyonvil, si Petyonvil gen skoutis se mwen k fè l. E gen yon seri datelye. Pske sa ke alò m pa mete l nan CV a, lè m nan seminè a m aprann sa vle di yo aprann ou yon metye. So m te vin mekanisyen ajistè, m diplome avèk ekselans e m pwofite anseye tout kote m pase ki gen ti gwoup scout whatever, m eseye ba yo yon motivasyon.

Lè m vini an 75, se yon sòt de kiryozite. M vini, m al wè paran mwen, m gade peyi a, m di a, peyi a pa fouti pi ba pase sa. Fè m tounen ladan l. So se ak motivasyon sa a, m pati. E mwen lè sa m te direktè MCI an. Gon bagay m pa di nou, premye nèg nwè ki direktè telekominikasyon Ozetazini rele Frank Sine nan tout jounal. Premye nèg nwè ki vis prezidan telekominikasyon Ozetazini rele Frank Sine. Sètadi m eseye pot drapo a.

Ou di w retounen ann Ayiti pa kuryozite an 75, men ou pwal retounen definitivman ann Ayiti an ki ane, Frank? An 86.
An 86.
Èske se lè Duvalier fin tonbe?
Pandan l ap tonbe. Pandan l ap tonbe ou retounen. Bon, Duvalier fin ale, kounye a, an nou di nou apre 7 fevriye, peyi a viv kèlke soubreso. Epi nou vin gon sèten stabilite. Kisa ou pral fè kòm antrepriz nan yon premye tan? Kisa ou pral fè kòm biznis? Lè w konprann fonksyon m kòm direktè e devenu vis-prezidan de la MCI, Ayiti se nan menm li an tèm de kominikasyon. Santral Telex ou gen an Ayiti a se mwen ki bay li. Anpil ekipman ou gen an Ayiti, se mwen ki bay yo. Dou, Kan j'arrive en Haïti en 86, se te peryòd ke nou te fè yon gwo aktivite nan Club Med pou tout Karayib la, pou telekominikasyon. E se sa ki pèmèt mwen pote yon santral elektwonik dènye kri, yon santral militè. An Ayiti. Santral sa a, ki sa l fè? Li gen yon kalite, ou mete l nan raje, ou mete l nan dlo, ou mete l sou pye bwa, l mache. Ayiti pa gen enfrastrikti pou yon meyè mache, m pote li, li fè yon travay ekstraòdinè. E lè m pote li, se de la, m sipoze pote l tounen Ozetazini. M ale, m di m p ap pote l tounen. Li pap rive an Ayiti pou m vote l tounen. M ale m negosye avèk Teleco, m kite l an Ayiti. E se de la m kòmanse avèk yon konpayi ki rele Entelnet. Entelnet, m. Ki sa l te konn fè? Ki sèvis Entelnet la te konn bay? Dekri nou li. Pa egzanp, w ap wè yon seri de kazye telefonik. ki gen nan teleko tout se nou k mete yo se premye fwa on moun te ka pran on telefòn ou fon nimewo epi l pase otomatikman e m sonje okap lè m okap epi m pral rele fanmiy mwen isi m rantre nan teleko okap te gen kazye telefonik sa yo efektivman vwala.
Paske te gon afè de liy nan teleko 200 moun 300 moun avèk pwojè sa nou elimine tout baay sa so ayisyen an kòmanse vin abitye avèk yon enfrastrikti ki pli dinamik an telekòm bon mentenan ki lòt bagay ou pral fè ankò kòm òm dafè map ede moun yo konprann bagaj eksperyans pwofesyonèl ou avan n pwal pale de bank, de eksperyans ou antank bankye. Ki lòt bagay ou fè an Ayiti?
Eksperyans pa m an Ayiti an tèm dafè, mwen dabò nan vizyon m. Il faut ke m te kreye on bank pou m kab enplante lòt bagay ke m bezwen fè yo. Ce que j'ai pu à travers l'histoire et à travers la réalité haïtienne, nèg nwè pa gen lajan. Nèg nwè pa jere lajan. Nèg nwè pa gen kapital. So si ke map vin fè kelkeswa sa map vin fè an Ayiti a, sim pa gen yon sistèm ekonomik, yon sistèm bankè pou sipòte li, li pap mache. E se egzakteman se ke je fe.
An 1997. Je kreye une banque avèk sipò klas mwayèn nan paske labank se yon aksidan de la classe moyenne tout nèg ki gen nan bank la ke se swa Charles Beaulieu, Vieux tout nèg sa yo nou fè yon get together avèk swadizan klas mwayèn paske klas mwayèn nan se yon klas ki non egzistan an Ayiti paske l pa ta ka pèmèt tout dezòd sa yo fèt. Pou yo retire manje nan bouch li pou se sa e te toujou kòm sa ke se swa klima ke se swa kèlke swa moun ki vini an ebyen klas an wo a manje w men li manje w pa pou kò l avèk leta se leta ki manje w. Se sa.
Ou ale twò vit la. Lè an 97, ou konprann ke pou fè lòt tip de biznis an Ayiti fò w gen kapital, ou di bon, nan pral kreye yon bank. Avèk ki moun ou chita kòm ko-aksyonè pou nou fè bank sa a? Nan la mezi ke w ka site kèlke non. Wi.
Prensipalman, Charles Beaulieu se yon bankye ekstraòdinè. Se yon antreprenè de klas. E li trè dinamik. Ou gen, li menm prensipalman, ou gen GI. Ou gon seri de 5 a 6 moun nou met ansanm. Sèl ke pwoblèm sè ke nan wout kem te ye a m ta pral kreye bank mwen pou kòm. M tal fè demann pèmi an pou kòm. Se lè sa yo di m a monchè gen yon gwoup nèg kap eseye epi se lè sa nou regwoupe. E e nou te nou te konbyen moun ki regwoupe nou? Nou se nou nou nou nou te sèt sèt.
Sèt nèg ki mete tèt pa yo ansanm, n al dèyè pèmi pou nou gen bank nou an 1997. Ok. È di m ki difikilte 1995. Wè. Ok.
Donk donk Sokabank fonde an 1995? An 1795 e 1995. 1995.
Bon, di m ki difikilte nou te fè fas a li menm lè nou deside ouvri yon bank kòm ti nèg nwa, tèt grenn, klas mwayèn, tandi ke nan istwa peyi a, se pa moun koulè w ki gen bank. Se sa k fè m te pran ti tan pou m kanpe pòtrè istorik afè bank ann Ayiti. Di m a ki difikilte ou te fè fas lè w oze pou al brize plafondvè sa a? Bon, se te letan ke. Mwen menm mwen te gen kontak ou itilize kontak ou paske pa gen egzamen pa gen anyen menm pòtfolyo yo mande w pòtfèy yo mande w la li prèske pa gen anyen ladann ok se ki moun ou konnen e apati de ki moun ou konnen an Yo lage w avèk yon dokiman pou w kreye yon bank. Ok.
E la, premye sikirsal Socabank a pral kreye an 1995, se sa? Wi.
Ok.
Mentenan ou fin kreye, donk Leta ba w dwa de fonksyònman. An nou pale de konkiran w yo. Ki lòt bank ki te egziste an Ayiti lè sa?
Promobank. Sogebank te la. Unibank te la. Banque de l'Union Haïtienne te la.

E fòm poze w lè vrè kestyon Lè w di ou vin gon ou vin gon pwoksimite avèk jent lan sa sa siyifi? Pase pa bliye fò n di lè vrè choz sa se lè militè ki ranvèse yon gouvèneman ki te konstitisyonèl ki te legalman eli sa sa siyifi ou te pwòch de mesye jent yo Franck Sidé? Je ne dirai pas pwòch m di

Trè byen. E ou ka konfime nou ke lè w ap ouvri bank lan avèk dotres aksyonè, pa t gen move lajan ladann, pa t gen lajan dwòg ladann, pa t gen nèg ki te dèyè ap fè blanchiman lajan ladann? Non. Jamè koni. Malgre ke opozan yo di se sou ka dwòg, sou ka lajan, whatever, Paske yo bezwen jistifikasyon pou sa k ap pase a. Pou sa k ap pral pase a.
E ou menm, ou gade tout moun k ap gade klas la la a, ou di yo non, se te lajan pwòp, sa se moun ki te travay di, se lajan garanti. Ok. An nou avanse. An nou avanse. Ki akèy ke w te jwenn de la pa de konkiran w yo? Ou pale de Promobank, ou pale de, ou pale de Sogebank, ou pale de Unibank, ou pale de Novascotiabank ki vin disparèt kounyè a, e Bank di Kanada. Ki akèy ke. Mesye sa yo ba ou piske konnen w vin rantre nan sa n ta va rele yon oligopòl. Ki ki ki akèy ou te resevwa? Bon, akèy la senp. Pòt la fèmen, ou devan pòt la. Yo pa Dabò, sistèm bankè la pa inifye ann Ayiti. Eksplike nou sa. Sa w genyen nan yon sistèm bankè, labank ki kreye a son afè de on fanmi de twa moun kat senk moun ki mete ansanm ki fèl yo alouf yo repouse tout moun kap vin pre yo paske se lexklizivite sèl lè yo ri ba ou se lè yap pran depozit ou nan men w e apresa yo pa konnen w.

Dakò.
Sa w'a pral, w'a pral eksplike l piske w viv li. Mwen menm m li li, men ou menm ou viv li de lenteryè. Lè Socabank fonde an 1995, konbyen sikirsal ke nou te genyen e ki kote yo te ye? Te gen 2 sèlman. Yonn sou gran ri a epi m kwè yonn nan Bwadèyè nan yon bagay konsa. Donk yo toulède Pòwoprens. Ok.
Euh Au fil des années Eske nou te vin gen lòt succursale? Nou vin gen 12.
Nou vin gen 12.
Ki kote yo te ye? Bon nan Kap Ayisyen, Jakmèl, nan diferan vil pwovens yo, Lestè. Pske euh objektif nou se te eseye devlope ekonomi peyi a. Devlope l fò w gen fon pou devlope l. Men, si w pa gen fon, il fòk ou kreye aktivite ki pèmèt ke moun nan kote ou prale yo gen yon mwayen pou yo patisipe nan jwèt la. Le pwoblèm de Ayiti sè ke lajan ne circule pas. Le peu d'argent rete yon sèl kote. Li kapte.
Yo kenbe l. Plis Yo nou ba moun sa yo on manda pou yal pran sak nan lari a pou yo metel nan on bwat pou yo pretel a on to ekstraòdinè e moun ki pran kòb la metel nan bank la. An depo a, se yon 2, 3, 4 pousan yo ba li. Se yon fason kòb k ap lave, k ap diminye chak jou. Si w met 100 mil dola, chak jou k pase, li diminye. Ok.
Ou menm, kisa w te konn fè de diferan kòm bank? Ki sèvis ke w te ofri? Ki pwodui finansye ke w te ofri, si n ap konpare a konkiran w yo? Ki tip de kliyantèl ki te gen aksè a kredi lakay w? Paske menm jan m sot di, tout etid yo pwouve la, malgre afè Bank Ayiti egziste an gwo depi 1880 an, nou di l konsa, sou divè non, ebyen se toujou mwen de si pousan kliyantèl la ki gen aksè a gwo prè yo. Kisa ou menm ou te konn fè de diferan Franck Sidé? Bon.
Nou vini avèk yon apwoch konplètman diferan. Paske il fo ke nou siviv. Moun ki genyen kòb la nan men l nan, li p ap vin depoze l nan Socabank. Paske ou pa moun li. Paske Socabank se bank nèg nwè. Nou an komen. Hop nèg nwè. Dezyèmman, lè yo ta pot kòb sa a ba ou, ou sipoze kreye pwojè pou w itilize l. Paske kote yo pot kòb la ba ou a menm jou a, enterè ap donnen sou li. So fò w fè kòb pou w peye moun ki depoze a. Le gros de l'affaire. 7 afè de bank an Ayiti tankou di a limite. Yo pa ka prete moun paske yo pa vle prete. Kòb ou met ladann nan, yo itilize l pou afè pa yo, pou pwojè pa yo e ou menm ki bezwen nan klas mwayèn, peti antreprenè, pa genyen pou ou. Degaje w. Si w al mande w 50 goud, ou ta bay yon egzanp. 50 mil goud.
Men si w al mande w 50 mil goud, yo gen dwa ba w lan 3 fwa. Epi y ap chaje w enterè sou li. So kounye a, sa ke nou fè, nou di n ap prete tout moun. E se vrèman spirityèl.
Eksplike nou sa Franck. Nou desann nan bodmè a. N al pale a machann yo. N al pale a moun yo. Nou montre yo kontabilize ti kòb yo genyen yo. Nou prete yo a enterè ba. Donk mikwokredi. Ou pral fè mikwokredi.
Non sèlman ke nou prete yo, nou ede yo travèse al Panama al achte. Lè yo kòmanse wè ke sa ap mache twò byen, yo mòg yo nan ayewopòt la. Kounyea nou jwenn de taktik, n al Panama, nou an afe avèk Bank Panama, nou fè transfè dirèkteman Panama epi nou ba moun nan on bon, on ti papye nan men l. Yo pa ka vòlè l.

Sa vle di 5 an apre ke w fonde. Ou fonde an 1995, 5 a 6 an apre w fin fonde, ou vin pi gran prètè Ayiti pa janm genyen. Ok, trè byen. Konbyen eparnyan w te genyen, an nou di, antre lè w fonde avèk lè yo pral fèmen nou? Ah, petèt. Je peux dire peut-être 20 mil. 20 mil. Bon.
Ki kanmenm piti si w ap konpare l a lòt chif, men lè w ap konprann yon bank ki te la sèlman depi trè peu de tan epi ki vize yon kliyantèl ke yo toujou meprize, se kanmenm apresyab. Euh eske w te Humm lè w kòmanse ap Kounye a enterese ti machann ou desann nan nan mache piblik yo w ap w ap montre moun yo kòman pou yo kapab jere ti kòba yo epi w montre yo kòman yo kapab gen aksè a prè ki premye pèsekisyon ou pral kòmanse genyen? Yo di ke n ap distribye kòb dwòg la. Humm. Yo di ke nap vòlè ti machann yo. Machann yo pa konn li. Donk nap vòlè kòb a yo. Nap kase ponyèt a yo. E se kon a, se kon a fè dekstraòdinè, nou anplwaye dè anplwaye pou al lè zaprè midi al ede moun yo konte kòb. Konte kòb yo nan kaye. Pou pakèt bagay pou pwomosyon sosyal. Sètadi ke ti machann nan vin on imen. Li pa ti machann ankò. Li vin gen on diyite. Li gen diyite. E sa pèmèt. Ke tout moun pè. Li ta mèt pè. An an an an an. E se sa ki kòmanse koz destriksyon an. Ok.
Ki kondisyon se nòmal piske si m al frape pòt ou kòm moun k ap trete m kòm kreyansye. Si m al frape pòt on yon enstitisyon, gon evalyasyon de risk, fò gen evalyasyon de risk la. Ki kondisyon Sokabank, konpare a lòt bank yo, te konn poze pou l prete kòb a ti machann nan? Ki kondisyon ou te konn bay? E a ki to ou te konn prete, egzanp? E, To a depann de ki volim. Kondisyon se ke chak jou nou kolekte nan men yo. Nou pran kòb pou resèt la, mete sou kaye, nou depoze l. Sa vle di ke gen yon sekirite imedya. Ou pa nan ret tann demen. Paske se ou menm ki pral prete l kòb ankò pou l al achte. E kòb sa se akimilasyon de tout kòb li ou ranmase nan men li e ki kredi, ki prè ke w ap ba li. Ok.
Kliyantèl ou nan Socabank te fòme sosyodemografikman de ki moun? De ki tip de moun? Tout moun konnen ke lè yo di ke se sèlman 5 pousan De kliyantèl bank ki gen aksè a prè, 75 pousan de prè, tout moun konprann se moun jòn. La pa bay tèt an nou manti. Pi gwo moun ta wè, pwoblèm de koulè pa egziste an Ayiti. Bagay sa yo se manti y ap bay moun. Ou menm, sosyo demografikman palan, ki tip de moun ki te gen aksè a aprè w yo?
Bon, klas mwayèn nan, se li ki te gen yon pouwa dacha ki pa t gran, men se li ki te gen yon pouwa dacha. Li la, ou ka ap jwenn yon grenn nan moun sa yo, Gonayiv, yon lòt grenn Jakmèl, whatever. Lè w di yon moun sa yo, ki moun? Anmas. Yon moun wouj yo, ti wouj yo, Les gens de couleur, moun yo, moun wouj yo, ok, yo pat anpil. D'abord, quand tu vas à la soca, lè ou gade moun k'ap travay yo, ou di vraiment c'est une bande de noirs.

Vyeyi wè menm. Ok.
Pwoblèm ou a pral kòmanse kilè? Tout moun konnen e w a pral eksplike nou nan ki kontèks ou te fè prizon sou René Préval. Sou prezidan René Préval. Pwoblèm nou pral kòmanse kilè? W ap fonksyone, w ap ede malerèz, kad ou se moun klas mwayen etsetera. Kòman pwoblèm ou a pral kòmanse e ki nati pwoblèm yo pral ye Franck Simé? Bon. Dabò.